Lè yon atis ap chèche demare karyè l, li souvan bezwen yon manadjè ki pou reprezante l, ede l negosye ak jere imaj li tou. Men anpil fwa, nan kontra sa yo konn gen de kloz ki abiziv. Jodi a, nan nouvo epizòd Aki Lakreyasyon sa, nou pral resevwa Mèt Fredo Jean Charles ki pral pale nou de kontra atis-manadjè. Mèt Fredo Jean Charles, se vrèman yon plezi pou mwen akeyi w sou plato Aki La Kreyasyon e mèsi paske w te aksepte envitasyon an.
Bonswa Islandville, bonswa a tou fidèl oditè, oditris emisyon Aki La Kreyasyon. Se yon plezi pou nou reponn a envitasyon w. E, m pa konn si w te swiv dènye epizòd Emisyon Aki Lakreyasyon an te gen yon atis ki te bay yon entèvyou e se swit avèk entèvyou sa a ke nou pral fè emisyon sa a jodi an. Pou yon ti miz an kontèks, atis lan t ap pale de, si nou kapab di abi, ke li te sibi nan milye atistik la atravè yon kontra. Donk se sa ki fè m pral poze w premye kesyon sa a, antank avoka,

Faire ou ne pas faire quelque chose. Sa vle di, yon kontra se petèt, alò se pa petèt, sûrement, yon kontra kreye des obligations pou bay yon bagay, pou fè yon bagay e pou pa fè yon bagay. Donk, an fèt, kontra manadjè-atis, nou ka di se yon kontra ki bay ki bay yon angajman avèk manadjè an pou li reprezante atis lan pou li ede atis la devlope karyè li, pou li an kèlke sòt aji nan enterè selon kloz kontra oswa lespri kontra. Donk nan menm alò sans kontra ke n ap pale manadjè atis, yon kontra manadjè atis an kèlke sòt se petèt yon, alò m pa vle di petèt, siman se yon akò pwofesyonèl. Atis lan li menm li ap vann yon pwodui, manager a li menm l ap fè pwomosyon, l ap reprezante e l ap ede atis la ale pi lwen pou an kèlke sòt pwopilse oswa fè l avanse nan chèche posiblite pou l jwe, nan chèche kontra pou atis lan, nan chèche fè atis la vwayaje pou al bay de pèfòmans sou nan de peyi kote ke atis la ka gen de fanatik, ka gen yon piblik ki ap tann li kèlkonk. Donk se sa yon kontra atis-manager ye. Ok.
E si nou, si nou apre, paske janm te di ou deja, se suit ansanm avèk entèvyou an, e, nou konnen nan entèvyou ki te bay dènyèman avèk atis la, te gen kèk, malerezman, kèk fè ki te, ki te, ki te pase. ki pat tèlman an favè de atis lan. Kounye a, dezyèm kesyon m ta renmen poze w, Mèt Jean Charles, se kisa yon atis ta sipoze konnen anvan li siyen yon kontra avèk yon manadjè? Anfèt, atis la dwe toujou an kèlke sòt konprann, avan menm ke li siyen yon kontra, pou li wè kisa kontra a di, Anplis, diskite sou chak kloz yo, e si kloz li gen difikilte pou l konprann oswa l pa byen konprann, mande èd yon avoka oswa yon moun ki plis konprann pou ka ede l konprann li, pou l konn nan kisa l ap rantre. Epi, diskite sou sou wòl manadjè a, alò tout wòl li jiskaske kontra a rive a tèm, e pou l konnen an kèlke sòt ki limit manadjè a ki tou fikse nan kontra a, e kisa l ap genyen kòm responsabilite e angajman. epi diskite sou revni yo tou, kontwòl finans ant patenarya, paske se yon patenarya pwofesyonèl, kontwòl finans, paske manadjè a pa sèlman an kèlke sòt genyen pou li siyen yon kontra avèk atis la, epi si tout fwa atis la pa menm gen avoka oswa pa konprann, li nan yon boulva, tout kòb ki rantre, ok, se sou kontwòl li, pa gen okenn rapò, donk fòk atis la asire li ke tout kòb k ap rantre, an kèlke sòt, manadjè a genyen swa defini nan kontra a, gen yon rapò pou l bay e ki jan pou l bay li, revni, tout sa yo. Epi manadjè a tou dwe wè yon avoka obligatwaman epi tout sa k diskite nan bouch, an kèlke sòt, yo dwe entegre kontra a jan ke yo te di san ke yo pa ajoute lòt bagay ki pa t di nan kontra a pou si tout fwa ta vin genyen yon difikilte, yon diskisyon, ta vin genyen. Alò, jiskaske yo ta vle mete fen nan kontra, pou atis la pa di ke se pa t sa m te di, se pa t sa nou te di, se pa t sa nou te pale, chak grenn kontra dwe fèt an doub orijinal, epi pou atis la konprann tout, pou yo tout menm, pou l konpare yo, pou avoka l la, pou yo, pou l li chak grenn atik, jiskaske anfen pou l wè an kèlke sòt èske enterè l garanti. Èske egzijans yo pral fè l oswa kontra a ba li, angajman yo ba li a se pou angajman ki depase li menm? Pa egzanp, lè w di ou gen yon kontra 10, 20, 30 an, epi san pa gen posiblite pou ou anile kontra a, pou w kanpe patenarya, paske gen kontra konsa, non sèlman li ilimite, epi yo pa mete baliz sou kijan, okawou patenarya pa mache, pou n ka kanpe kontra a. E pi lwen tou, gen de kontra atis yo konn rantre paske, ann pran egzanp jèn atis yo sito. Paske yon jèn atis ann Ayiti sitou pa gen ankadreman, yo toujou ap chèche opòtinite. Gen de moun ki nan milye kòm manadjè, donk toujou an kèlke sòt ap ap vini avèk de pwopozisyon de kontra, le pli souvan gen yon pakèt kontra ki tou fèt, Epi yo prezante atis lan li. Atis lan sèlman li wè li menm ki bezwen evolye, ki bezwen devlope karyè li, li bezwen moun reprezante l, an kèlke sòt li gen yon pakèt ide ki kapab flou nan tèt li de patenarya san l pa gade enkonvenyan an epi voup l antre nan demach la. Epi voup, apre yon ti tan sa pa mache. Donk sa mande an kèlke sòt swa pou n ta kanpe l men yon kontra. Manager atis, se yon akò legal li ye ki gen des effets juridiques jan ke m te di l lan. Se pou m bay w annik rantre ladan l. E sa k fè ke pou gen kontra, fòk gen manifestasyon volonte de moun yo. Sa k fè yon kontra reflete an kèlke sòt sa moun yo vle. Paske se yo materyalize, yo sanse materyalize sa yo defini yo pral fè ansanm, patenarya ke yo genyen an. Se pa yon dokiman de msye Voka di, e, enterè m pa garanti, m ap sòti ladan l konsa. Se sa k fè ke atis, alò atis la ka pran avoka o ka ou kloz ki nan kontra a pa respekte, e dezyèmman tou manadjè a tou ka pran avoka oka ou kloz ki nan kontra a pa respekte. Se sa k fè ke se yon bagay pou m di ke ki reflete de granmoun ki ap ki vle fonksyone, ki defini règ, prensip, sa k fè nou kloz yo, kloz yo ki sa yo ye an kèlke sòt, se yon ansanm de dwa se yon ansanm de obligasyon, ansanm de kondisyon sou yo menm de ou plizyè moun k ap fè kontra, sa e kontra e de moun gen kontra miltilateral oswa plizyè moun ka antre an lin kont, men kontra atis-manadjè an pran konsidere l kòm de moun, yo defini ke kloz sa yo se sou yo nou antann nou e si ke nou pa respekte yo men sa ki ka rive nou e men kisa nou youn genyen kòm redevans youn anvè lòt. Donk de fèt e sa k fè ke kontra avan ke li siyen se pa yon bagay piti li ye e se yon bon bagay li ye pou atis la tou fòk nou di sa men li mande pou tout bagay fèt nan tèt poze, pou tout bagay fèt selon la klarte, la konpreyansyon, la volonte dè pati, san zenfliyans, pa egzanp, ou pa ou pa met atis la nan yon sitiyasyon de presyon, pa egzanp, ke m pral fè w vwayaje, m pral fè w jwe, m pral fè w jwenn dè opòtinite, pandan ke nan sa sèlman ki nan tèt atis lan ki gen tan nan yon sitiyasyon ki bezwen evolye, ka fè l kouri deside siyen. Oswa li annik li, li gade de twa, de twa kloz oswa de twa atik nan kontra, li di ok, sa va, sa va. E pi, anfen, ka genyen de ou twa kloz ki pral mete li nan, ki pral mete l depi l nan yon sèl grenn soulye jan nou renmen di l la. Donk, de se fèt, sa k fè prezans yon avoka nan ka sa a trè enpòtan e pi nesesè tou pou atis la li kontra a e pi chak grenn kloz Sitou sa li pa byen konprann yo l mande dè esplikasyon pou l mande kòman e kijan sa ap fèt o ka ou kijan ke nou ka eseye amelyore tou paske atis la gen dwa tou pou l fè ide l pase menm si w pot kontra a ba li le pli souvan manadjè yo tou gen fòm kontra yo epi pou l defann enterè li pou manadjè a tou paske manadjè a pa ta dwe de movèz fwa pou m fini paske se se se youn gen redevans anvè lòt atis la bon pou li. Pandan ke lap reprezante atis lan, atis la ap devlope karyè l, lap fè opòtinite vini paske li son atis ki solisite, epi manadjè a tou ap jwenn plis moun tou kap mande l pou atis sa jwe pou li oswa ap chèche lòt posiblite lè yo konnen se tèl atis lap avanse. Donk omwens manadjè a ta dwe defann enterè atis lan Men atis la tou dwe respekte angajman l. Men se pa tout angajman anpil fwa ki ka respekte. Sou menm sou menm lanse ou te ye a, m ap poze w twazyèm kesyon an. Yes.
Èske ou panse ta sipoze gen yon dire egzat pou yon atis ki ap fèk vini, ki fèk ap vini? Epi èske w panse gen yon pousantaj de komisyon oubyen nan kontra a fòk ta genyen tou, èske w panse fòk ta genyen e kijan nou kapab rezilye kontra a si tout fwa angajman yo pa respekte? Paske le pli souvan e gen de jèn atis ki siyen de kontra ki plen abi ladan yo jis paske yo panse e a 5 an pa anyen lap fini rapid e 3 an pa anyen lap fini rapid men nan 3 an li gentan fè anpil evolisyon li fè anpil evolisyon nan 3 an epi li vin jan w te di talè a yon atis ki soti 2000 2015 pap menm atis a 2000 2025
donk nan 5 an gen anpil evolisyon ki fèt Èske w panse, antanke yon avoka, li t ap bon e enteresan pou yon atis ta siyen, lè atis la ap fèk vini, pou l ta siyen kontra, ann di, ennan, dezan, anvan l pase nan senkan, nan dizan oubyen a pèpetuite?
Bon, anfèt, yon kontra manadjè-atis Pa ta dwe plis ke dezan lè w fèk ap kòmanse. Paske pou kisa k fè nou di l konsa? Premyèman, jèn atis lan li emosyonèl, li poko vrèman konn tèren an tou. Ou la? Epi manadjè a li menm, tout tou de moun yo ap gen de volonte o preyalab pou yo fonksyone ansanm. Men le pli souvan, se pa sa l konn ye dan la reyalite kan lè yo fin siyen kontra epi yo kòmanse ap evolye. swa jèn atis lan li menm li kapab an kèlke sòt vle pou li kòmsi vle pou li pou li rantre nan demach sa jis paske li wè opòtinite, li wè nan senk dizan li ka gentan vwayaje, li ka gentan sòti plizyè albòm, li ka gentan fè plizyè dyo avèk plizyè lòt atis, manadjè a pral voye l monte yon seri de bagay men le pli souvan ou pa konn moun nan le pli souvan paske se biznis li ye. Dezyèmman tou manadjè a konn genyen plizyè lòt atis l ap li sou responsabilite l e plizyè lòt aktivite. Donk, de fèt, yon jèn atis pa ta dwe gen yon kontra plis ke dezan avèk yon manadjè. Paske, premyèman, ann di plis ke dezan, m te ka di ennan menm, men renouvlab. Alò, si premye ane a byen pase, dezyèm ane a byen pase, oke, nou ka di ke nou ka pati pou yon lòt dezan ankò. Jiskaske, ofil di tan, e gen yon sèten evolisyon ki fèt. Paske dezyèmman, se yon posiblite li ye pou atis la tou, si l wè manadjè a pa ale nan enterè li, paske jan m di a, manadjè a dwe travay nan enterè atis lan. Paske li la menm, se imaj atis lan li, se li la pou l reprezante atis la, li la pou li an kèlke sòt asire l ke atis la evolye nan milye a, nan sektè lan. an kèlke sòt jwenn dè zòpòtinite, jwe ka pwodui tou e an kèlke sòt byen negosye pou li e tout sa yo. Men si aprè 1 an ou wè ke manadjè a sa w te panse a pa la, pa sa, omwens ou ka kanpe. Men si ke w nan 5, 10 an ke w fenk vini pandan ke ka gen lòt òf, lòt opòtinite. Donk ou ka la, ou ka jwenn posibilite pou w rezilye kontra, men li an kèlke sòt l ap, l ap defisitè pou ou. Par le fait que ou al oblije pou yon avoka pou fè yon long pwosè, le plus souvent, gen manager yo tou ki gen avoka yo tou, gen ki konn ki konn foure dè kloz sitou lè ke atis la pa byen konprann kontra a jisteman ki ki nan enterè yo. Epi genyen tou ki renmen fè abi nan mete fòs sitou lè n ap pran dè kontra ki siyen ant dè atis ayisyen epi nan nan peyi Etazini paske genyen de manager menm k ap viv Etazini ki konnen lwa yo byen, ki konnen e waj yo ann di l konsa, ki konn kòman pou l kontoune oubyen fè dè detou avèk atis lan paske lè atis la wè l nan bagay lajistis yo lepi souvan l prè pou l ta annik bay yon kòb m retire kòm nan sa oswa m kite l pase oswa m reziye m viktim donk m panse ke mwens tan Li pi bon pou atis lan, pou li kapab an kèlke sòt jere karyè l pi byen epi avèk posiblite de renouvle kontra avèk si o ka ou sa pa mache jwenn posiblite pou jwenn yon lòt manadjè oswa an kèlke sòt avèk sa tou l ap aprann evolye tou nan sektè lan san ke l pa fè tèt li abi ni presipite sou de bagay ki parèt jiske la de manyè e fiktiv ki poko konkrè paske se di yo di w, se panse w panse, ou poko nan reyalite a. Alòske lòt moun nan li menm se biznis l ap fè, se sa l fè menm, li konnen sa l ap fè a.
Ok, m konprann. Men e kounye a, te gen yon dezyèm volè nan kesyon an. Èske w pa t ap Ankouraje, Nan kontra a tou gen yon kloz ki di, an mankman, kisa de pati yo ka fè pou yo rezilye kontra. Bon, le pli, wi, byen si. Nan yon kontra sa rele kloz rezolitwa. Donk, m panse ke kontra jan m te defini l talè a se se de ou plizyè moun ki antann yo pou yo bay yon bagay, pou yo fè yon bagay oubyen pou yo pa fè yon bagay avèk dè konsekans. Donk anfèt wi, se nòmal paske si manadjè a pran angajman, pa egzanp ann pran yon, ann pran yon egzanp ki klè. Ann pran yon kontra atis-manadjè ki an kèlke sòt manadjè a genyen kontwòl sou finans oswa kòb k ap rantre sou revni atis lan. Ebyen manadjè a pa janm bay dè rapò epi li gen aksè a tout kont an bank oswa tout sa k ap fèt se pa li pou yo pase. Anfèt, kòb atis la ap mal jere. Atis la pa vrèman nan yon anbyans pou l evolye vrèman. Donk, m panse ke la gentan yon mankman pou repitasyon atis la, pou karyè atis lan tou. Donk, de se fèt, m panse la atis la dwe, paske atis la tou, an nou di sa, Se ke, paske son moun ki ap pwodui èv dar, donk ki an kèlk sòt bezwen yon dispozisyon despri. Gen de bagay li ki pap mache pou li nan sans kòmsi, gen de bagay tou li pap bezwen ap pede kontwole yo tou. Ann di ke yon atis fòk li omwens non sèlman gen yon manadjè, enpòtans manadjè a, men li ta dwe gen kèk konseye tou. yon avoka ki pou pale. Paske gen de bagay, an kelke sòt, ki jis pase, ki pase. Paske pou enspirasyon moun nan, li bezwen dispozisyon despri. Men, fòk gen yon moun k ap kontwole enterè l, k ap veye sou enterè l. Paske yon atis pa ka fè tout vi l, èv li ap mache pou l pòv. Sa konn rive, leplisouvan, zèv li yo pa pwoteje. Si ke n rive nan yon sitiyasyon kote ke yon manadjè ap fè detounman de fon, ap leve gwo kòb sou non atis lan, epi atis la dèfwa l apye, se li k bat tout kontwòl epi l mete l nan yon sitiyasyon pou li fè l tounen yon timoun, se kòmsi se yon moun ki pa gen dwa vrèman, sa se yon rezon pou rezilyasyon kontra. E pi lwen tou, Kontra dwe genyen non sèlman yon limit, dezyèmman tou gen de kondisyon, paske chak kloz yo ki se kondisyon, se dwa, se obligasyon, chak kloz yo, chak atik yo, an kèlke sòt, an ka de mankman, fòk yo tou di ke se rezilyasyon kontra avèk konsekans tou, paske antank avoka, 1168, 1169, atik 1168, 1169 kòd de pwosedi di sivil lan, depi ke yon moun koze prejidis a yon lòt moun, fòk ou dedomaje l. Se pa sèlman ou pran moun ou antre l yon demach, epi l mont, li siyen yon kontra avè w, pa respekte anyen, kòb l ap antre ap gaspiye, epi apre ou di m ke ou rezilye kontra epi l ale, epi se fini. Donk, je panse ke il fo ki yè donk dè sanksyon, epi manadjè a tou dwe dedomaje atis lan konvenableman. Donk le pli souvan fòk nou aprann, aprann kòm si ede atis yo konprann ke yo pa timoun ki rele rete avèk manadjè yo. E manadjè yo tou pa rete avèk atis yo tou, se pa sa m vle di. Men se tou de, yo chak gen obligasyon epi angajman youn anvè lòt. Donk se sa an kèlke sòt. Se biznis li ye, an n di sa konsa.
Ok. M ap kontinye konsa Si yon atis ta gen yon pwoblèm avèk yon manadjè ke li pa kab kontinye travay ansanm avèk li deja, epi li di manadjè an sa, epi manadjè a voye yon òf de rezilyasyon kontra ba li. Òf de rezilyasyon sa, manadjè a mande l, ann di 45 mil dola ameriken, plis enterè, ann di plis 20 pousan enterè. E, kisa w t ap konseye yon atis ki nan, ki nan. ka sa, wi, sitiyasyon sa, ki sa w ap konseye l fè? Premye bagay pou l fè se jwenn avèk yon avoka. Paske tout demand de rezinyasyon yon kontra, se paske kloz yo pa respekte. Ou konprann? Fòk nou di yon manadjè ki ta fè sa, fò l si l ta nan dòmi ke l leve. Paske atis la pa mande w rezilye kontra paske afè l ap mache byen. Se paske angajman ou pran yo pa respekte yo. Anfèt. Gon konsta ki fèt ki rive jiskaske atis la mande w pou n kanpe sa. Òf ou voye ba li an, se pa yon desizyon jistis. E a bon dwa, atis la si l pran avoka, li ka retounen òf sa menm plis tou. Sa depan de tou ki tip de kontra e ki sa k te di e ki jan sa te diskite tou avan menm ke de pati yo te siyen. Ki sa m vle montre w, 45 mil dola. Dola. Dola. Ameriken. Yon dola. Efektivman.
Sa tou souvan rive paske gen plizyè ka m pa pral site men m tande ke yo voye yon nonb de kòb moun yo pou moun yo chèche pou yo bay manadjè paske yo vle rezilye kontra. Men tou atis la tou li gen yon kontra nan men l tou e tout kontra li ka atake pa mankman vyolasyon atik ki fè kontra. Atis la tou atravè avoka l pral li kontra. pral reponn pa yon somasyon, pa motif ki fè ke atis sa, m kwè ke atis sa tou pou l mande pou reziye kontra se yon avoka l t ap toujou pran o preyalab. Se menm avoka sa k t ap voye yon somasyon pou li alò rekadre manadjè a pou l di ke finalman il y avè dè zobligasyon, il y avè dè zangajman ki ne son pa respekte e finalman m voye yon somasyon ba ou, iks, igrèk. Men a 45 mil dola lan. Kounye a si ke se pou tribinal sa depan de ki sistèm paske le pli souvan an Ayiti m pa twò wè ka sa yo repete paske Ki ka?
Ka pou yon manadjè rive jiska tribinal avèk yon atis le pli souvan m konn tande Etazini menm si ke genyen genyen genyen lejislasyon paske yon kontra se li gen fòs de lwa ant 2 moun ki siyen l yo tou. Paske an ka de mankman, yo youn kapab an kèlke sòt selon jan kloz yo fèt pou yo fè dè aksyon. Men dedomajman, si atis la santi l viktim tou, li gen dwa pou sa. Pou l mande pou wi, m ba Engola 45 mil dola la, men XYZ, detounman de fon, movèz jesyon de mè fon, chantaj, menas pou kraze karyè m, yon seri de bagay atik 1, 2, 3, 4, 5 vyole Tèl bagay, tèl bagay, mwen menm tou m gen dwa pou m mande yon reparasyon, 45 mil dola la m ka mande w pou yon 200 konbyen mil dola ameriken mwen menm. Paske se nòmal, paske mwen menm si m santi m viktim tou, de bòn fwa ti sa ka pa parèt kòm pou mande yon kòb pou rezilye kontra a. Men se pa sèl manadjè a tou ki gen dwa pou mande kòb nan rezilyasyon kontra a. Atis la gen dwa tou. An fèt, wi. Nan kad yon kontra atis-manadjè, tou de moun yo gen menm dwa. Youn pa genyen, an kèlke sòt, yon privilèj an plis ke lòt. Donk, e sa k fè ke atis sa dwe ka defann dwa l, menm jan ke manadjè yo lepli souvan, lè kontra a pral rive atèm oubyen yo vle met fen nan kontra a, manadjè a montre w e li gen dwa l gen dwa l gen dwa. Se sa k fè ke nou toujou di, avan menm ke atis lan siyen yon kontra, fòk li gen prezans yon yon avoka. Avoka sa k la pou ede l konprann kloz yo e dezyèmman tou konprann limit. limit dwa chak moun yo genyen paske gon panse ki di ke limit dwa yon lòt se la lòt dwa a kòmanse. A di ke se sa ke nou vle fè konprann. Paske manager a voye yon bòdwo an ka de rezilyasyon kontra men o mwens fòk li konnen tou atis la gen menm dwa tou. Paske se paske l pa bon pou atis la se pa paske l bon ki fè l vle kanpe l ou konprann. A di ke si yon bagay bon pou mwen m pap vle kanpe l. Dezyèmman tou nou te fè kontra pou enterè nou chak kapab sovgade epi pwoteje epi pou nou ale ansanm paske se yon patenarya pwofesyonèl jan ke n te di l lan. Men si bagay la pa bon mwen mande pou kanpe l, kounye w pa ka di pou m peye w yon voum kòb epi le pli souvan atis yo pa fè gwo kòb vre. Ou konprann? Manadjè yo le pli souvan yo konn pa fè travay yo vre. Yo sèlman la pou y ap veye opòtinite. Gen opòtinite menm si atis la ki ta vini l sou tab la yo tou reklame. yon pousantaj kèlkonk. Donk se sa k fè ke atis yo dwe konnen se de bon dwa pou yo reklame, jan ke manadjè a ap reklame a tou, yon pousantaj lajan o ka ou dwa yo vyole, angajman yo pa respekte, kontra a vyole, kontra a sabote, kontra a pyetine oubyen galvode. Ok.
Nan ka ke atis lan pa dakò pou l bay manadjè a voum lajan, paske ou te di talè an tou, Si m ka fè yon ti rebondisman sou li, ou te di sa pa nan kilti w non pou ou wè yon atis ale tribinal avèk yon manadjè. Donk m panse le pli souvan se paske atis lan pè, li pè pou l pa depanse yon voum lajan nan pran avoka, nan tretman dosye, tout bagay sa yo. Epi m sispèk tou li ka panse li. Pa gen sètitid ke li ap jwenn rezilta vrèman. Ou konprann? E lè konsa li konn vin rive nan yon kafou, li oblije chanje non l, li oblije bay tout zèv li te fè pandan manadjè an t ap jere l lan, li kite yo pou manadjè an. Donk, m panse se paske Atis lan ka pè, paske li panse ka gen anpil lajan ki ka depanse nan sa. Atis lan pa ta dwe pè, paske
jan ke m di l, yon kontra se manifestasyon volonte 2 pati. Sa nou vle fè ansanm. Donk menm si le pli souvan manadjè yo se moun ki konn gen yon avantaj an plis, sitou o nivo ekonomik. Atis la lè l fenk ap vini l poko gen stabilite ekonomik, manadjè yo le pli souvan yo konseye yon sèten nivo Ekonomi. Men, fòk atis yo konprann, kontra a se pou yo. Se yo k pou jwi l, e fè yo, e yo k pou afwonte yo, konfwonte yo. Donk anfèt, kèlkeswa jan sa ye, menm si ou ta konprann ke kontra vil vle rezilye yo, vle mete yon pwa sou ou, donk fòk ou konnen fòk ou pran avoka pou defann dwa ou. Paske dwa sa, se pa. Li pa pè ou pa bezwen voum kob paske se pou li ye e jan yon otè te di se yon sosyològ ki rele Vijini donk le dwa se le pli gran pouvwa de n endividi san dwa pa gen pouvwa donk si ke m gen dwa kontra a se manifestasyon dwa ou swa prèv dwa ke m genyen paske nou te antann nou sou yon bagay donk li pa respekte fòk m ta pran avoka m pa ka mete m an feblè chanje non m ba w tout non èv yo ret pou atisan. Dezyèmman tou, kontra yo tou fòk yo fèt selon lè nòm. Se fòk atis yo tou sispann siyen kontra paske y ap chèche opòtinite nenpòt kòman san ke yo pa konprann chak ti detay nan kontra a. Se sa ki poze kòm pwoblèm.
Epi teknikman, m panse teknikman, yon atis pa ta menm sipoze jere kesyon kontra l menm. Ditou, avoka l ki pou jere l. Paske avoka a li menm, se li menm ki konnen an kèlke sòt konsekans yo sitou, jiridik, efè jiridik yo, efè jiridik kontra. Dezyèmman tou, se li menm ki ap ka wè pyèj yo. E le pli souvan avoka a wè kote tout moun pa ka wè. Paske se li menm, li menm, avoka ap gade, menm jan yo di la lwa e fèt pou lavenir, avoka ap gade alontèm. ap gade konsekans se pa paske 2 moun ki ap siyen yo kontan nou pral gen yon patenarya pwofesyonèl sa pral mache kè kontan men nan kè kontan wi defwa y al nan otèl yo bwè ok sa va byen mache antre nou men aprè ou pa gade pyèj ki nan kontra se li menm de mesye Vincent moun ou t ap ri avè l la e kapab Pi gwo edmi. Dozado, ou konprann? Donk, pou ou evite emosyon sa yo, pou genyen de kontra ki siyen nan emosyon sa yo, epi de mesye ki pral regretab pou youn ou lòt pati, donk fodrètil byen ki yè la prezans de avoka ki pral di atis lan, m li, m konprann, men chak, men ki sa chak bagay vle di. Paske avoka pa mèt atis lan tou, fòk nou di sa. Atis la li k mèt tèt li, li k mèt volonte l, men avoka la pou l eksplike l legalman. Men ki sa bagay la ye, men ki konsekans ki genyen si ke w rantre nan sa volontèman, men ki avantaj, men sa k pa avantaj. Donk anfèt se sa ke nou vle konprann, paske antanke avoka m pa pral di tout bagay se yon avoka pou genyen, avoka ap aji pou ou nan non, non. Paske avoka genyen yon manda adlitem pou reprezante kliyan, pou defann kliyan si pou yon manda ki notarye, men se pou defann enterè oubyen volonte sa moun nan vle, paske avoka pa fè volonte moun nan tou, men l la pou l mete limyè sou sa w ap fè a, pou konprann, pou aji selon nòm epi pou respè dwa w nan nenpòt sikonstans ta vin gen yon diskisyon oswa yon konfli. Ok, nou pral rive nan fen emisyon sa, e m ta renmen ou bay jèn atis yo sitou kèk konsèy anvan yo siyen yon kontra avèk yon manadjè. Bon, anfèt, m panse ke yon kontra endispansab. Pou kèlkeswa jèn atis ki vle evolye, ki vle kòmsi entegre alò endistri mizikal la. E sa k fè ke nou ap di yo se pa kontra pou yo evite siyen, menm si Kenzo montre mefè yo, men se yon lòt jan pou yo aprann fè bagay yo. Paske Nou tande anpil plenyen de atis ki viktim, sitou atis ki gen non, e pa al pale pou yo menm le pli souvan ki pa gen non. E pi ap toujou gen yon pakèt predatè tou ki ap chèche pran avantaj sou yo, an tèm de ki prezante tèt yo kòm manadjè. Wi, se byen ki se bon manadjè, men fòk nou di yon bon manadjè wè dabò enterè evolisyon avantaj atis lan pandan ke li menm l ap gade enterè ekonomik li. Donk anfèt, yon jèn atis dwe toujou an kèlke sòt gen de bon jan konseye. Sa k fè nou di jèn atis gen ansyen. Si gen ansyen, ki pran nan kou e dezyèmman gen k pa pran nan kou tou egziste. M swete yo konsilte yo tou. avan menm ke yo antre nan yon demach de sinyati de kontra avèk yon manadjè pou yo mande yo m genyen tèl moun, alò an prive san ke manadjè a pa oblije konnen w ap mennen yon ti envestigasyon sou li tou e m vle siyen tèl kontra avèk tèl manadjè kisa w panse, ki eksperyans ou te fè oswa èske ou ka refere m yon moun, donk tout sa yo se pou kapab evite. gen de move move move retou ou byen de movèz konsekans lè kontra yo fèt avèk emosyon epi atis lan dwe gen yon avoka sitou jèn atis teknoloji modènite fè nou konn fè bagay la byen pou n gen yon avoka ki pou di a tèl bagay tèl bagay chè mèt kisa ou panse oswa si ou pa konprann yon atik ki ka dekòtike l pou ou kisa sa vle di paske gen de kontra sitou an ayiti moun yo konn met mo laten mo laten tradui yon bagay. ke ou menm ki pa ki pa nan domèn jiridik ki pa konprann ki swa ki neglije l men ki te ka konprann li ki neglije l epi ki vle di yon bagay ki enpòtan nan kontra pi lwen tou e jèn atis yo tou m avèk plizyè lòt atis fòk yo fè de asosyasyon pou yo defann enterè atis yo tou nan ka sa paske yo enpòtan epi nan ka yo viktim tou fòk yo pote plent nan òganizasyon dwa zimen sitou òganizasyon k ap defann dwa dotè paske jèn atis yo se de sa yo viv fòk yo jwenn moun ki ka byen oryante yo pou pwoteje tèt yo, pou yo ka viv nan travay ke y ap fè a, pou yo okipe madanm, pitit, pou yo evolye, pou yo viv liks, paske yon atis se yon moun ki nan mond imajinè pafwa, pou yo ka evolye, pou yo pa ap travay an ven. Epi lè ke yo vle met fen, epi lòt konsèy ke m vle bay ankò avèk jèn atis yo, se enpòtan pa al siyen yon kontra 5, 10 zan pou la premyè fwa avèk yon manadjè sou pretèks ke sa pral mache byen. Okontrè, mete l 2 zan epi 1 an tou. Bon, m di 1 an, m pa menm al 2 zan. An ti esè. An fè yon ti esè avèk posiblite pou renouvle l. Epi anfèt pou gade si moun nan de bòn fwa. Epi sou jesyon ekonomik fon k ap antre tou, fò w mete, fò w defini Wòl ak limit manadjè. Paske yon manadjè a fòk, lè fini fòk ou konnen manadjè a pa gen dwa sou don yo ba ou lè ou fin jwe. Paske lè ou fin jwe yon kote, ou al nan yon konsè epi yon moun wè ou te byen pèfòme, li rele ou li ba w dimil dola ameriken, venmil dola ameriken, swa pou yon don. Epi manager a tou montre w ke li te planifye konsè a, li tou gon dwa fòk ou fèl, fòk sa yo defini nan kontra a. Don yo, manager a pa gen dwa ladan yo avèk dè choz pou evite ke gen malantandi, gen diskisyon, fòk chak wòl chak pati defini klèman avèk tout lòt posiblite, fòk tou gen yon kloz ki di kijan kontra sa ka rezilye o ka ou tèl bagay pa respekte nan kontra a. Pou pa genyen tèt chaje paske sinon ou ka viktim. Oswa manager a tou ka viktim, paske pa sèl ou ka viktim, paske depi ou pran bon avoka, ou ka viktim, li ka viktim tou. Wi. Paske son kontra nou tou 2, youn gen redevans anvè lòt. M vle pran ti tan pou mwen remèsye w, Mèt Jean Charles, pou paske w te aksepte envitasyon an, ki vin fè nou gen yon bèl ti epizòd pou Aki La Kreyasyon. E gen yon bagay mwen renmen di nan Aki La Kreyasyon, se sa ou kreye a, li gen valè, Li enpòtan, se jwenn mwayen kounye a pou ou pwoteje l avèk valorize l. Mèsi tout moun paske nou te pran tan pou nou te tande ak gade epizòd sa. M ap ba nou randevou pou yon lòt epizòd. Babay!